Lontan, yon fanm ap fè plis pase 15 pitit, li pa janm ale lopital yon jou, ni li pa bezwen pèsòn moun, ni yon doktè pou ki fann vant li anba kout kouto pou pran timoun sa yo nan vant li. Zannimo yo, yo pa bezwen pèsòn moun pou ki fann vant yo pou pran ti zannimo yo nan vant yo. Men jodi a, yon jèn fi, premye pitit li, li pa ka akouche li, se fann pou yo fann vant li anba kout. Kouto pou yo pran timoun sa nan vant li. Gen yon bagay ki pa mache byen, bagay nap konsome yo se detwi yap detwi nou, imajine yon jèn fi an sante premye pitit li li paka akouche li se fann pou yo fann vant li pou yo pran timoun sa nan vant li nou panse tout bagay nòmal nou panse sa se yon bagay ki nòmal li ye jiskilè nap ouvè je nou pou nou reyalize ke mond sa bagay ke nap konsome yo se detwi yap detwi nou depi le jou lòm nan deside Li pa vle mache selon prensip de la nati. Depi lè sa, se detwi n ap detwi tèt nou. Depi ou pa respekte prensip de la nati, depi ou pa vle mache selon prensip de la nati, ou pa ve swiv prensip yo, se tèt ou w ap detwi. Nou itilize pwodui chimik nan plant yo de fason pou plant yo kapab repwodui pi rapid. Nou pa respekte prensip latè. Menm jan yon timoun ki fenk. fèt, li dwe pase pa tout etap yo avan li mache. Se konsa tou, lòske ou plante yon plant nan tè a, plant lan dwe pase pa tout etap yo avan pou li donnen, avan pou li pote fwi. Men nou menm lòm, nou pa respekte prensip de lanati. E jodi a, se manje sa yo k ap detwi nou, yo fè nou sanble granmoun avan nou jèn. Vye manje pwodwi chimik sa yo, se yo menm ki ban nou tout kalite maladi sa yo. Yo laji vyann kò nou. Nou di se byen devlope timoun yo byen devlope, non! Se vye manje pwodwi chimik sa yo ki louvri kò timoun nan. E se sa k fè, lè yon fanm ansent, li konsome jan de manje sa yo, li pa sèlman gwosi ou menm ki pote timoun nan, men li gwosi timoun nan nan vant ou. E menm lè ou ale lopital, konprime yo ban nou yo, yo gwosi timoun yo nan vant nou. Manje pwodwi chimik sa yo. Se detwi yap detwi nou. Pafwa menm lè ou wè moun nan bèl, li byen kanpe, men pete nan dèyè li santi pase chawony. Bouch li degaje movèz odè menm lè moun nan pran swen kò li chak jou. Akoz de vye manje pwodwi chimik sa yo kap detwi kò nou, kap detwi nou andedan. Se sak fè jodi a ou kapab remake anpil moun pa viv sante. Yo fè tout kalite maladi, menm pou moun k ap fè spò yo, k ap itilize pwoteyin pou ki louvri vyann kò yo, se detwi n ap detwi kò nou, prefere nou konsome manje natirèl pito. Akoz de manje pwodwi chimik sa yo ke n ap konsome, sa vin fè de jou an jou dire de vi nou ap diminye. Nou inyore tout sa ki natirèl yo, nou atache plis avèk bagay atifisyèl yo. An Ayiti, lontan, ou bwè yon tas kafe nan maten, ou fè tout rès jounen an. Ou pa santi ou grangou. Men kafe sa yo, yo grandi apati de pwodui chimik yo, li pa ka kenbe ou menm pou yon minit. Manje pwodui chimik sa yo, ou fin manje yo kounya, yon minit poko pase ou gentan grangou pi rèd. Pafwa se pa manje moun nan manje anpil, men se manje yo ki pa bon. Manje yo pa natirèl, yo pa ka sipòte, yo pa ka kenbe kò a pou yon nonm de tan. Se sa k fè la menm ou fin manje manje a, aprè de twa minit ou gentan grangou pi rèd, paske yo pa natirèl. Se yon pakèt manje yo grandi a pati de pwodui chimik.